Hello hello tout le monde kman nou ye mwen espere ke nou tout trè trè byen gras avèk gran kreateur mond lan yon lòt fwa ankò nou kontan retrouve w pou yon nouvèl video e ou menm ki deja abone avèk chèn youtube Tu lu tu tu an nou dil yon pakèt pakèt merci e ou menm ki poko abone nou envitew ale abone avèk chanèl YouTube tu lu tu tu an ou pap regrèt wap jus gade anba pandan wap gad video a wap wè yon ti klòch rouj wap just klike sou li epi otomatikman ou abone gade kounya fè sa. Klike sou ti klòch wouj la otomatikman ou abone avèk chanèl la. Jodi a nou pote pou ou yon ti astis, yon ti astis pou vizaj ou, yon astis ki trè senpl men ki trè trè efikas. Nou konnen wap renmenl anpil. Euh surtout pou nou menm medam nan plaka nan chanm de bain nou toujou gen yon bann pwodwi ke nou genyen swa euh pou nou eksfolye vizaj nou swa pou nou idratel swa pou nou fè mask men souvan fwa pwodwi sa yo ke nou genyen an yo pa bay rezilta ke nou ap tann nan Men konsa tou, nan kwizin nou ke n ap sèvi, nou gen yon bann engredyan natirèl ki kapab rivalize pwodui sa yo ke nou genyen an oubyen ki kapab mye ke pwodui sa yo nou genyen an, men nou pa rann nou kont Ou byen nou pa konnen byen fè yo. Donk pami pwodwi sa yo nou genyen nan kwizin nou ki kapab rivalize lòt pwodwi ke nou achte pou nou fè mask, pou nou idrate vizaj nou kèlkonk, pami tout pwodwi sa yo nou genyen tomat. Vwala, nou genyen tomat ki se yon Engredyan ke nou jwenn nan kuizin nou ki trè bon, nou kapab fè mask avèl, nou kapab idrate vizaj nou avèl, li trè trè bon pou po. Ti tomat sa ke nap gade la, li trè trè bon pou po nou. Vwala! Tomat se yon fwi ki konsantre an antioksidan, se yon engredyan Ideyal pou prevni le relachman de la po. Aktif li yo pèmèt li pwoteje po a kont reyon iltravyolè yo, li se yon anti-aj. Sa vle di ke li kapab ede ou Ee lè w ap antre an aj li kapab fè po a rete jèn e bèl donk li redui pwosesis vyeyisman an. Donk ou kapab fè yon mask avèk tomat plizyè fason. Vwala nou pral ba ou kòman ou kapab fè yon mask antiyaj avèk tomat. W ap bezwen yon kiyè a soup duil vejetal, Donk wap chwazi yon lwil ki ale avèk ou men map ba ou 2 lwil ki 3 lwil ki trè trè bon pou po wap jwenn premyèman lwil damand lwil damand ki se yon lwil ki trè trè bon pou po epi lwil doliv ekstra vèjen li trè bon pou po Epi lwil kokoye trè bon pou po. Wap chwazi youn nan lwil sa yo epi wap pran yon sitron, wap pran ji sitron an epi wap pran yon tomat oubyen 2 tomat epi wap blende yo ansanm oubyen ou kraze yo ansanm epi apresa wap aplike mask la. Sa se yon mask Antiyaj, moun ki genyen rid, wè w kòmanse ride, ou kapab itilize tomat la pou yon mask antiyaj. Donk vwala, tomat lan tou, ou kapab itilize l pou idrate po w. Moun ki gen po sèch, po nou, vizaj nou toujou bezwen idrate, kit ou te gen yon po gra wap toujou bezwen idrate vizaj ou. Tomat lan li fèt a 95 pou san dlo donk li se yon trè trè bon idratan ou kapab itilizel pou idrate vizaj ou se yon trè trè bon idratan. Vwala, tomat pou w idrate po w. Ou kapab itilize tomat la pou idrate po w. Si w genyen yon ten ki terne, sa vle di yon ten ki parèt pal, oubyen swa figi ou li fennen, wè po a parèt fennen, ten an tern, se ke vizaj ou, po w, li manke idrate. Lè sa w ap kapab itilize tomat pou w kapab idrate po w paske li gen anpil dlo ladan l, li gen 95 pousan dlo. E tomat lan li konsantre an vitamin A e C, li gen vitamin A e vitamin C ki trè bon pou po an, li kapab idrate po ou trè byen. Donk vwala, yon mask idratan, kòman ou kapab fè mask idratan avèk tomat. Wap bezwen on kiyè myèl. Myèl la nou konnen ki adousi po a paske yon ten ki tern li bezwen adousi. W ap bezwen yon kiyè myèl epi w ap jis lave tomat ou, ou kraze l byen kraze oubyen ou blennde l ansanm avèk myèl la epi w ap pase li nan vizaj ou. Wap pasel nan vizaj ou, wap kitel fè 30 minit, ou ka kitel fè soti nan 10 minit pou rive 30 minit tou depan de kantite tan ke ou genyen. Mask sa ou kapab fè li 2 fwa pa w semèn oubyen 3 fwa pa w semèn. Tomat la Tomat la pèmèt ou lite kont enpèfeksyon e li resere pò w yo. Gen moun ki konn gen pò nan vizaj ou ki dilate, ki ouvri, donk tomat lan li menm li kapab resere pò yo. Li gen ladan l pwopriyete seboregilatris, donk sa vle di sebòm nan nou wè nan seboregilatris nou jwenn le mo sebòm E asid ki nan tomat la pèmèt po a purifye e li netwaye po a an pwofondè. Tomat la gen yon asid ladan l ki pèmèt po a purifye e li netwaye po a an pwofondè. Donk, pou kapab fè yon mask pou netwaye po a an pwofondè avèk tomat, w ap bezwen tomat avèk Yon ti zaboka. Mwen pa gen zaboka la, mwen konnen tout moun konnen zaboka. Wap bezwen tomat avèk yon ti zaboka. Donk wap pran chè tomat la, wap pran tomat la wap jis lavel ou pa bezwen kalel epi wap zaboka wap lavel ou kalel ou pran chè la epi ou blende tout ansanm e Kounya wap vin gen yon pat e wap kapab pran pat sa wap pase pat la nan vizaj ou ok sou yon vizaj ki pwòp epi wap pase pat lan donk gen yon lòt fason tou si vizaj ou pa twò gen pwoblèm ou kapab itilize tomat lan ou ka jis pran tomat la konsa ou koupel epi ou pasel nan vizaj ou ou kitel fè

Donk lè w ap pase yon pwodui nan vizaj ou, ou toujou fè li an mouvman sikilè, devan ale dèyè. Pa bliye se sou vizaj pwòp, vizaj mwen, mwen lave li deja.

pou vizaj nou ki trè bon donk sa ou kapab fè li chak jou ou kapab itilize l chak jou paske ke li idrate vizaj ou e li gen yon asid ladan l ki netwaye vizaj ou an profondeur e Epi li li resere pore yo si ou genyen pore ki ouvri donk tomat lan li kapab resere pore ki ouvri yo vwala mwen pral kite li fè on trentaine de minutes donk jodi a mwen pa pral lavel pou mwen vin montre nou rezilta men m panse lè nou fèl nap wè rezilta a map kitel fè yon trentaine de minutes mes amours donk tomat la gen ladanl asid li kapab twò fò pou po sansib si w gen yon po sansib tou donk pou sa ou ka teste li sou pwanyew ou pran yon tomat Ou koupe l epi ou mete li sou pwanye w, ou teste li, ou kite l fè 30 minit, si apre 30 minit ou wè l pa fè ankenn reyaksyon, li pa li pa ba w alèji, donk ou kapab sèvi avèk li. Donk, jodi a se te ti astis sa a nou te pote pou ou pou vizaj ou, yon astis ki senp men ki bay anpil rezilta ki trè bon, nou panse ou ap renmen ti astis la anpil. Mes amours. Voilà, se la nou mete yon bout nan ti video nou pou jodi a. E nou di w mèsi paske ou tap gade video a e lè ou fin gade video a, kite yon jèm pou nou, epi kite yon kòmantè, epi pataje video a pou lòt moun kapab benefisye de li. E nou pap bliye di yo ou menm ki poko abone ale fè sa kounya gade anba a wap wè ti klòch wouj la just klike sou li otomatikman ou tou abone avèk chanèl la mes amours nou pap bliye diw tou pa janm bliye souri bay lavi e lavi ap souri ba ou an retour souriez à la vie Et la vie vous sourira Se te zanmi w Suzana Baptiste Mwen te kontan avèk ou pou ti video sa Mwen baw randevou pou yon Pwochèn video ki ap bokou plis enteresan e pi bèl Allez mes amours Babay a trè byento.